Koze Imigrasyon sou Entegre Ons Media ki pase chak semèn avèk mwen menm frè ou zanmi Wilson Doilas e avèk notre frère et ami Mesye Alain Nicard. Mesye Alain, sa k ap fèt? Nan fòm, nan fòm e m panse semèn sa te pase trè byen pou tout moun. Semèn dè bon depi semèn dènye yo n ap pase yon bon semèn paske nou pako tande vye nouvèl. Ou sènen avèk imigrasyon. Gen lòt vye nouvèl wi. Bon, nou gen yon bon nouvèl ki bay semèn dènyè a, men mesye administrasyon ap bat pou yo fè l tounen yon move nouvèl. N ap priye pou Bondye pa kite sa fèt, men antouka. Li pa vle rès. Nouvèl sou tps la, nouvèl tps la li fè kè kontan, e si kè kontan kontinye konplitli. Ou di mwen se kontinye pasyèlman, kòman sa ye? Bon, nou lan, nou kòmanse lan, kijan m ta di, pwosesis apèl yo. Sa vle di ki lan Appellate Court, CDE Appellate Court kote ke kounye a gouvènman gen tan mande Appellate Court la pou l mete yon stop sou desizyon Judge Reyes te pran ki di ke Trump pa ka kanpe tps la. E avoka Trump yo kounye a mande aparèt kod nan DC a e nou vle pou kanpe desizyon sa pou kontinye kite tps tèmine. Kounye a se sa a nap tann kounye a pou nou konnen ki desizyon aparèt kod sa pral pran sa gen plizyè jij ki ladan li pa yon sèl jij. E yo fè nou konnen ke menm si e pou mwen menm m panse ke e li ka toujou favorab pou ayisyen akoz e. Pi fò jij sa yo se yo fè plis, konviksyon yo plis sou bò demokrat yo. E gen moun ki pa ka, ki ka pa kwè sa, men m toujou panse jan konviksyon w afekte desizyon w. Jisteman.
Men yo di ke plis souvan jij sa yo pa tèlman fonksyone konsa, yo pa tèlman akoz ideyoloji yo, fonksyon yo plis kanpe sou lwa, sou konstitisyon, Ki tap sipoze nòmalman e konsa li ta sipoze ye. Men menm menm ke sa, m toujou panse ke lap toujou favorab pou Ayisyen yo. Apèl la fèt devan Lakou Siprèm dirèkteman oubyen devan Kou Dapèl? Non, yo kòmanse nan Kot Apèl, the Appellate Court in DC, the DC Circuit Court. Sa vle di se se tribinal sa ki an tèt tribinal jij Reyes la. Ok. E kounye a yo menm yo ka detounen yon desizyon nenpòt lòt tribinal yo pran anba yo.

Si administrasyon an pèdi batay la, yo menm yo ka fè apèl avèk Kou Siprèm, an menm tan tou si avoka ki kanpe pou ti pyès ayisyen yo, yo menm tou yo ka fè apèl avèk Kou Siprèm tou, sou nenpòt tou de bò.
Non, depandamman de kiyès ki pèdi. Egzakteman, sou depann de moun ki pèdan. Nou gentan konnen ke si administrasyon Trump la pèdi, kan menm nou konnen li pral mande Siprèm Kòt kan menm, pase misye pap. Pap bay legen konsa. So se pwoblèm sa so. Li wont li wont. Men Eskize mwen pou mwen esplike pwosesis apèl apèl sa kap fèt la. So an nou di ke tribinal la grant the stay oswa yo bay administrasyon Trump lan sa yo vle a. Sa vle di tps tèmine e li ka kòmanse depòte bagay sesi e tout bagay sa yo. and then tps work permits um. Men, si si desizyon an se yon desizyon ka pran yon semèn rive a 4 semèn, e defwa sa fèt pi rapid, men li pran tan. So, si yo di non, uh, uh, if no stay is granted, an nou di, um, tounen a tou de bò yo, Yo pral gen yon briefing pou yo bay gouvèneman an, gouvèneman an ap kòmanse anvan pou yo bay avoka, pou yo bay jij la, sa vle di jij yo ap tann yon briefing, yon seri de dosye lan men yo pou yo reprezante pou kisa yo vle tèl bagay, men se avoka pa Trump yo kap kòmanse anvan. Apre sa, 3 jij sa yo pral tande agiman ke se yon pwosesis kap pran 3 a 9 mwa apre yo fin mete desizyon an en li ka pran yon lòt plizyè mwa ankò pou yo pran yon desizyon en den apre sa e si de son lon jan desizyon an fèt yo ka al devan kot siprèm sou sa vle di kon bay si yo kontinye nan pwosesis la yo pa pran yon desizyon li ka son bay trump ka kite. Maison Blanche. Sa poko. Li toujou la toujou.
Yeah. Yeah, men si se ta sitiyasyon sa ta prezante, nan sans ke li ta pran tout dire ke nou prevwa a, l ap bon pou yon kategori de moun, li pa bon pou lòt kategori. Kategori de moun ki te gentan gen tps deja yo, ki otomatikman resevwa ekstansyon, ekstansyon sou kat travay yo, l ap bon pou yo, men moun ki. Nou moun ki ta pral aplike paske prensipal jeneralman stop jij la mete sou desisyon administrasyon an li garanti yon pwoteksyon menm pou moun ki te aplike men ki patko jwenn tps la
sa di sèlman yon resu ke w te aplike pou tps ki nan men w fè ke menm kan yo arete w yo paka depòte w. Paske depi ou te gentan, depi ou te kalifye, sa di, ou te respekte kondisyon ke gouvènman an te mete an plas, si w te antre tèl lè, tèl lè, li te ogmante l pou tèl lè, pou w te aplike pou tps la, ou te nan deadline lan e ou te aplike pou tps, menm kan yo te pa t ko voye l ba ou, ou gen pwoteksyon par le simple fait ke ou genyen sèlman yon resu ki di ke ke w ta aplike pou tps nan men w. Toutfwa, ou pa ka benefisye de anyen sinon ke pwoteksyon sa a. Ou pa ka al fè lisans avèk resu an. Ou pa kapab fè kat-travay avèk resu an. Alò, yo te, otrefwa, te gen posibilite, menm ke w pa konnen tps la, ou te fè kat-travay avèk resu an. Opwen ke gen de moun ki jwenn kat-travay anba tps la san l poko jwenn tps la. Trè malerezman. Brèf, men antouka, pwoblèm ki genyen se ke jiska prezan gen ti pwoblèm oprè de kèk state pou yo ta renouvle lisans moun yo. Youn nan prensipal koz ke yo prezante a sa se lè yo di nòmalman ke there is a problem about. expiration date la. Ya di kounya ki dat de ekspirasyon ki ap mete sou kat sou lisans sa a. Se pwoblèm nan paske tout lòt fwa m wal fè le lisans ou oswa pèmi ou sa yo rele ti lisans la
e fòk ou prezante kat travay ou ki gon dat lap fini kounya se dat sa yo yo itilize ki pou ba ou kilè lisans la ap ekspire tou so mwen m panse solisyon an vrèman sa pou yo fè m pa konnen kilè yap fè sa petèt yo kòmanse travay sou sa e petèt moun kap gade yo m pa konnen si state ou a gentan gen yon rezolisyon pou sa petèt ou ka fè nou konnen anba nan kòmantè yo èske nan state kote wap viv la yo gentan pran yon solisyon avèk moun ki anba tps yo ki ap tann dat yo pa gen dat èske yo fè yon bagay fò egzanp sa m tap panse ke Yo kapab di ok an fen kont nap mete 1 an pou sou lisans tout moun ki nan tps yo oswa ki lan pwosesis kap tann jij se si se lòt bò en chak ane yap renouvle l tout ekan si pa gen anyen ki pou tonbe kòm desizyon sot nan tribinal yo. Bagay la pako fin jwe, m pa konnen, m te di anpil moun sa la kòmansman la, se pa yon bagay k ap, Toutafè. K ap rapid, se yon bagay ki ka pran tan, tan, tan. So, at least, li pa t ap bon pou yo kite moun yo san yo pa ka fè lisans. So, m panse ke y ap travay sou sa kanmenm. Kòm nou pa konnen nan State kote n ap viv la, lan Kansas City, Missouri, oswa Kansas City, Kansas, Nou pa ko tande egzakteman ki sa gouvènman DMV yo pral fè, Depatman Motor Vehicle, yo, ki sa yo pral fè pou yo jere sa. E li posib tou, se tann y ap tann apre desizyon Appellate Court la pou yo pran yon desizyon tou. Paske yo pa ko konnen ki jan Appellate Court la pral. deside kè kont. Trè malerezman m tande gen m gen nouvèl ke kèk travay ki te kòmanse voye moun ti pyès ale kontinye fè sa. N ap di moun yo ke se ilegal si yo fè sa e gen de rekou ke yo kapab pran pou sa. Paske jisteman kou elè a la pa gon travay gen dwa pou voye ou ale pa le senple fèt ke ou te gentan anba ti pyès. E men nou dwe di moun yo tou ke jan ou wè nou menm forenn yo, nou menm imigran yo nou enterese avèk dosye limigrasyon, fè nouvèl sou imigrasyon, ameriken dorijin nan pa konsa menm paske se pwoblèm li pa egziste pou lè ameriken yo menm. Yo pa gen pwoblèm kesyon kat travay wap pale a, nan nan, yo pa konnen, lè w di yon ameriken kat travay, li pa konnen what's mean,
ya, ya, yo dwe a immigration problem, yo pa konn doulè sa yo menm. Wi men sak fè ke gen anpil bòs travay tou ki pa konn yo pa konn abc m kontre anpil se ou kap esplike yo menm bagay ki pi senp lan nan pwosesis yo paske moun metrize sa ou konnen e fò pase maladi pou konn remèd ou pa ka mande yon moun ki pa janm gen tèt fè mal ki remèd ki bon pou tèt fè mal brèf and then e dèfwa yo ka fèl pa mank de konpreyansyon pou paske gen travay natirèlman ki pa gen de zavoka. di migrasyon paske avoka Canada ka gen yon avoka men ki pa genyen avoka imigrasyon paske paske yon avoka avoka pa vle di ke li gen espesyalite nan imigrasyon e menm jan ak doktè yo yo pa doktè tout bagay tout bagay brèf donk gen de rekou nou ka fè avèk sa epi an nou ret tann ke de state tankou Florida patikilyèman kapab kòmanse. E m detèmine jodi a, si y ap bay moun yo lisans yo, mete mete l tou, mete lisans lan tou san dat dekspirasyon. An enterè k genyen, depi l konsa l ap an danje paske you know why, ya. Li p ap fè l men omwen mete li ennan, ennan edmi, jisteman, dezan, choscose kòm sa. Epi sa pap deranje tou si yo mete l pou 3 zan. E vwala. E mentnan m panse ke nou nan yon sitiyasyon kote nou dwe gade bagay yo avèk yon rega ki prudan. An nou swete ke tout bagay chanje nan jou kap vini yo la a. Bon, lòt bagay tou moun yo ki lan travay sa yo kote ke yo voye w ale a, fò yo ka pale tou. Fò yo ka di w yon bagay like hey se pa konsa sa ye. Kòmanse ou konn. Kreye kèk rezistan. Tout a fè. Pa just ale. Tout a fè. Tèt anba. Vin ak prèv tou.
Yeah, vin ak prèv gen bagay ou ka pote ba yo. Paske anpil fwa se an e pa erè yo fèl. Yo pa konnen. Tout a fè. So kounya si travay la ou menm ou ka ou ka eklèsi travay la ou fèl konnen ey gon bagay ki chaje kounya travay sa menm pral chache konnen verite a nan pifò travay. Gen travay ki gen pou wè avèk tps la pou fè la senpleman. Men, lojikman dapre jan prensip la ye, depi ou gen tps ou ki apwouve, ou te fè yon kat travay anba l, ou lan travay. Se klè.
Now, si w gen sèl tps la ou pa t fè kat travay paske gen yon pati moun tou, akoz kat azil la te vin 5 an, youn nan bagay yo te fè ke yo pa t fè l anba tps la akoz tps la te pi kout. E l te pi chè tou. Li te pi chè, li te pi chè, li te pi kout paske l te gratis. Ou wè sa egzakteman. Li te Azil te gratis.
Azil te gratis.
E So kounye a, tout moun te fè l anba azil la. Men gen moun ki te fè yon, m pa konnen si entèlijan oswa yo just fè l pa, yo just panse m ap just fè tou de. Se se moun sa yo kounye a ki anfòm. Paske li vin, li vin yon fason tou si moun yo, m t ap panse ak sa avan yè, m di si w genyen ni tps ni kat azil, Ou ka fon fason ke ou pa janm gen yon gsp, espesyalman si tps la an kou, si yo dakò yo bay li. Pase lò tps pral fini, ou for egzanp ou fè azil. Anvan azil fini, ou refè tps. Kounye a, ou vin gen 2 bò k ap balanse. Men kounye a, sof ke avèk di dire pou kè travay yo ki diminye, kè travay anvan azil yo ki diminye, li vin kreye yon pwoblèm kounye a. Yo vin prèske menm nan.
Absoliman. So, sa vle di ke si ou pa fè yo menm lè. Youn ap balanse lòt. Si w gen toulede, yo resanti sou sa. Espesyalman moun ki gen kat travay senkan nan men yo a. Yo ka, sa ap depann ki jan dat yo tonbe of course. But, kounye a la se sa k pwoblèm nan. So, sa ap toujou mande ke kounye a pou yo panse ke, look, ok, nou gen plis tan devan nou, jiskensi ba yon yon dijisè, sa, sa ba ou, sa achte plis tan pou ou pou fè azil. E gen anpil moun tou ki te antre, an nou di, ki gen yon moun ki fè yon viza pou yo, yon ma, yon papa, yon. yon frè yon sè espesyalman pitit fi avèk an nou di depandan oswa pitit avèk paran gen defwa lè w gentan antre yo pa ka fè chanjman de venue pou ou paske ou pa ko rive sou dat pou jwenn viza changement de statut yes I'm so sorry yes changement de status la paske Viza pat ko disponib kounya yo mande pou tann. Wap wè gen moun la ki ta pral become inadmissible. Inadmissible a vle di ke. Inadmissible. Yeah, ou vin ilegal nan sans tou. Yo tap menm mande fòk ou kite peyi a pou pou al tann. Ni a kounya la akoz bagay tps a la jan w di a, menm si yo gen yon resi anndan, menm si yo li apwouve, moun sa pap parèt konsa ankò. Tout afè. Kounya si moun sa te gen yon lòt 1 an pou l tann. Li pap bezwen deplase pou l tounen Brezil oswa Ayiti, nenpòt kote l soti a. Tps la ap sèvi kòm yon kouvèti pou li toujou, oswa azil la, ou konprann, pou l pa become inadmissible. So, sa a enpòtan osi. Absoliman, antretan n ap mande moun yo pou yo, jan n renmen di yo, rete trè prudan, avèk tout pozitivite, pasyans. Se moman jan nou tap di an pou moun pran plis pridans lè wap kondwi sou le plan legal byen antandi evite nan kont a lapolis a lajistis paske menm ke w tande wap di gen dwa devan pouvwa nèg isi le dwa pa souvan genyen batay la nan de kondisyon kote ou menm ki imigran. Dènyèman gen yon kategori de moun ki yo depòte an Ayiti, yon gwoup moun, nan yo gen moun ki te gen tps. Toutfwa, moun ki gen tps sa yo fò n ta konnen an pwofondè si yo gen lòt koz ki fè yo depòte yo. Paske se pa paske moun nan gen tps se yo ta ka gen lòt koz de depòtasyon. Voilà. Emm epi gon nivo wè ou pran ou menm kont ou ou gen ti pyè sa nan men w la nan kontèks sa la yap voye w ale epi ou pa gen sa w ka fè pandan w Ayiti a la pa gen fòmil ou pral voye manda bay leta ameriken ou pral pèdi fòmil la se rete trankil se rete avèk pridans paske se nou ki avon tò pou avwa penetre lò peyi moun sa yo paske kanmenm se lakay nou pou n te ye. Jodi an la gen yon sitiyasyon ki deplorab anndan Kiba. E se avèk anpil lapenn n ap gade Kiba ki jounen jodi an avyon pa ka vole e lopital pa ka fonksyone pou yon kesyon de gaz. Nou nan zòn nan, e gen yon gwo lyon nan zòn nan e gwo lyon an ki gouvène. Depi ou di ou menm ou se mouton, ou se nenpòt lòt bèt la, se ou ki antò. Depi lyon an gwonde. M espere ke gen yon sou. Sa fè nou mal anpil paske Kiba rete youn nan zanmi ke Ayiti genyen e son zanmi ki reyèlman de bon kè. Yo toujou swete nou byenveni lakay yo pou inivèsite, pou lòt travay, pou lòt bagay. Donk nou pa ta renmen wè sa. Nou se yon ti peyi tankou yo kote sa y ap viktim nan la a se yon nan yon fason oubyen yon nan yon lòt se de bagay ke nou viktim lakay nou. M regrèt ke Ayiti pa kab fè anyen nan sitiyasyon an. Men ann di ke nou swete kanmenm gon bagay ki fèt paske nou gon Nasyon Zini ki la pou jere lemond e genyen two de konvansyon ki vote nan Nasyon Zini, gen two datik landan chat Nasyon Zini an ki pratikman entèdi kesyon pi gwo a kapab mete men anba kou pi piti a pou anpeche mond lan fonksyone. Si se konsa l kontinye, pap kapab. Li pa make sense. E m kwè ke nan sitiyasyon sa a, 2 peyi tankou Larisi, tankou Lachin ki kanmenm se 2 zanmi de Kiba, de Venezyela, yo ta dwe fè yon bagay. Paske yo pa kapab ap pouse piti yo a leksè, epi lè gen sitiyasyon rive, lè de verite sou tanbou epi nothing, yo pa fè nothing. E se kèlke choz de grav. Ankò yon fwa, n ap rete pozitif e n ap rete. Tann ki sa k ap fèt nan pwosesis pwosesis nan pwosedi k ap fèt sou tps lan. Randevou a se devan Lakou Siprèm li ye si pa genyen okenn desizyon ki pran kote nou ye a la a. Men pe enpòt kote desizyon an te pran, lesansyèl ke Ayisyen ap kontinye gen tps. Padesi tou sa n ap ret tann nou menm se yon Ayiti ki nouvo, se pa tps pou Ayisyen sèlman. Oubyen ankò youn fwa sa n ap ret tann se. Posibilite pou ke chak moun ki nan peyi Etazini ki pa genyen dosye kriminèl, ki se sitwayen onèt kapab genyen yon stati legal pou yo viv nan peyi a kouwè tout moun. Yes ale. Yes ale. So nou konnen gen anpil lawmakers ou mesye lan sena lan chanm yo ki ap goumen tou, ou ka rele sa yo active, actively pushing for legislative. Sa vle di y ap pouse pou yo wè èske yo ka jwenn yon lwa ki klotire ekstansyon an oswa. Vrèman fè yon lòt bagay so nan pati sa m panse li posib ni chanm reprezantativ chanm sena yo ka vin yon ti sans tired of it like tired of the sa vle di yo bouke yo fatige avèk kesyon sa e nou wè ke menm e l pa gen rezondèt li yeah paske nan bagay w ap wè menm Minnesota kòm egzanp ou ka wè. Pandan bagay yo te vrèman dwòl, biza, sesi lòtbò gen chanjman administrasyon an oblije fè pou l jere imaj li bay piblik la. Sa l fè? Li voye Tom Homan. Tom Homan kòmanse ap jere bay yon lòt faz kote ke li gen plis kominikasyon avèk. E mesye Minnesota kote yap yo vin jwenn nou etap ke yo vle kodine ansanm kounya pou pa gen twòp bri k fèt. Tout a fè. Se menm jan nou panse ke nan gouvènman tou an gran yo menm tou yo ka wè e pou jere sa yon lòt fasyon pou nou ka fon bagay ke pou jere bagay Imigrasyon sa a so. E nou rete kwè, youn nan bagay tou DHS pa ka anfòse oswa force people oswa deport people akoz e tps anyen paske bagay yo toujou lan pwosesis jidisyè. So, se son avantaj. Nou swete ke, mwen menm m toujou di moun, m toujou panse ke Ayiti ap ganye tps la kanmenm oswa nap ganye yon lòt lwa, yon lòt ak ki. Pemèt ke moun emegran ki la kounya yo ka gen yon papye lan peyi a. Voilà merci beaucoup Mesye Alain Nicard nap raple tout moun ke isi a nan Intergrium services youn nan prensipal bagay ke nou fè se sèvis imigrasyon yo certes m te pale de azil kat travay e chanjman de statut de venue e tout lòt bagay imigrasyon yo men tou peryòd tax lan se pi gwo peryòd ke nou ede moun sòti nan pwoblèm ke nou ede moun pa antre nan pwoblèm. Nou genyen 3 a 7 an pou you pou IRS. IRS. Pa vre? E pou li pouswiv nou si nou fè fwod nan taks. Nou te pibliye pandan semèn nan kèlk yon ti videyo sou kesyon fwod nan taks. Nou kwè ke li te edifye anpil moun. Nan nivo, nou te jisteman pran legzanp de yon sèl lwa. Lè w ap fè fwod nan. Yon si yon sèl lwa ki mansyone yon ka de fwod kote wap fè wap kreye fo depandan, alò wap di ou gen timoun, ou gen moun lakay ou pa genyen yo vre, ou pa deklare tout revni w, ou eseye kèk WD pou ka fè plis kòb, ou marye epi ou fil separe, ou di w separe, ou ka marye epi ou fil separe wi men lè sa wap fil marye separe.
E pa head of household. E pi pou ka fè lajan, e kote wap kreye fo depans, wap kreye fo biznis, moun isit ou te gon ti biznis. Ti biznis sa a pat deklare, men pa bliye pa gen anyen ke ou prezante IRS pou ka fè l bon ou lajan, si ou pa gen prèv pou li, pa prezante li. E ou fè tou mesye sa yo se tou pwisan ke yo, yo gen jiska setan pou yo pouswiv ou. Donk silvouplè, nou priye ou an gras. Pinga ou kite 5 mil, 10 mil, 12 mil dola mete w nan pwoblèm pou tout lavi w. Mete w nan regrè pou tout yon etènite. Menm kanta IRS pa ta envestige sou ou, gen manti w bay nan taks ou, gen sitiyasyon yo pral pran w pase gen bagay ou fè nan peyi a y ap mande w 10 40 lan. E lè yo mande w li, gen de bagay ou te met ladan li k ap tou mete w nan pwoblèm menm kan se te 5 an de sela. Pa gen enterè pou moun vòlè nan taks. Donk nou enterese, nou ankouraje w chèche de pwofesyonèl de konviksyon. Moun nan ka pa pwofesyonèl men moun nan mechan. Gen de moun ki kwè, gen moun ki kwè ke pwofesyonèl pa yo nan kesyon taks se kapasite pou yo kreye bagay pou yo fè moun fè kòb wat de fè. Ki se fwod, ki se risk. Nou zot isi nan Intergrams Tax Services, nou kwè nan pwofesyonalism menm jan tout lòt gwo antrepriz taks amerikèn yo kwè ladann. Si w wè w ap fè Ayisyen fè pou ou a, ou pa ka al nan ankenn gwo antrepriz taks ameriken yo pou w mande yo pou yo fè l. Yo pa fèl pou mwen pou blag. E yo ka menm fare to menm. Isi, isi, Kanada, la Frans, son enfraksyon li ye, son polisye arete ou di polisye a konsa map bon ti kob pou lagem. Polisye a ka tou arete ou pou moun wale. Pase se tentativ a la koripsyon. Wap tante polisye a pou antrene l nan koripsyon. E son krim, se yon. enfraksyon ke li byen antandu. Bribery, yes.
Ou fè tou, e menm jan Ameriken an, si w bezwen yon Kanadyen byen avè w, pa plenyen pou taks devan l. L ap dwe paske ou pa peye taks nan peyi w, ke peyi w eta w ye, eta li ye a, ki fè w vin lakay mwen. Donk, lè w ap plenyen ou pa vle peye taks, se montre w montre ou vin jwi de sa mwen menm mwen travay pou m fè, san w pa vle kontribye. Donk, si pou yo denonse w, y ap denonse w. An efè, se pou di ke lè w al pale devan ameriken, lè ameriken w pa vle peye, w vle fè kòb, l ap di w bon, w vin kraze peyi m. E sa fè peyi w eta sa? Paske de kwè nan vòlò. An efè, an nou rete pozitif. 8 77 302 11 66 se nimewo sa plis 816 726 05 29 ke w kab rele pou w bay fè taks ou. Pou penenpòt kote w te ye nan Etazini an, Nou se moun ki pi byen plase pou fè taks ou pou avèk plis pwofesyonalism, avèk plis serye, avèk plis entegrite. Se pa pou san rezon nou rele Integrium. Randevou a toujou ka se nan menm lokal la pou Xfinity Studio pou tout foto, videyo, ki pou tout moman inoubliyab ke w bezwen imòtalize. Randevou a li toujou la. Nou pa sèlman bay sèvis imigrasyon, si w bezwen kreye yon LLC, Ou bezwen sipò pou kreye yon wèbsayt, ou bezwen sipò pou fè, pou kreye piblisite, pou fè yon bann kalite sèvis ke w pa ta imajine, nou bay yo isi a la nan Ethereums. Si w bezwen tou fè yon aplikasyon pou travay, ou bezwen yon avoka ki pou retire yon pwen sou lisans ou pou ou, pou yon kontravansyon, ou bezwen voye lajan an Ayiti, e atravè Minute, byen antandi, nou bay, ou bezwen sèvis entèpretasyon, Nou jis ke se swa nan tribinal ke se swa nan lòt kote yo nou fè sa ou bezwen rele imigrasyon pou envestige sou yon dosye. Nenpòt sa ou gen bezwen kòm pwoblèm nan kominote ayisyèn nan ou pa gen moun ki pou ede w ou ka rele nan 816 726 05 29 la oubyen 877 302 11 66 lan. Si nou pa ka fè l, n ap ba w moun ki konpetan pou fè l pou ou. Sa se klè. Nou sòm. la pou servir puisque nou pran plezi nou nan servir Ayisyen Ayisyèn Integrium se pa nou se travay nou te pwomèt se travay nap travay mèsi Mesye Alain.